Lè konsa, ou nan lari nan Miyagwa, yes ou bon nèg, di nou sak mete w nan lari an lè sa? Kòm dabitid, nou toujou nan lari a, 24 sou 24, n ap tcheke vakabon yo, n ap tcheke entri yo, n ap tcheke bandi yo, n ap tcheke nèg a zam yo. Se yon devwa, se yon obligasyon. Fòk nou pran lari a pou n sekirize vil la kay aske popilasyon nan kapab viv alèz.
Yèswa nou wè w pran yon jenn gason, anpil moun di depi w pran yon moun kòmsi l wè lanmò anfas li. Kòman sa te ye?
Tip sa yèswa nou te. Pale pi fò pou nou site l. Yèswa nou t ap soti di kote de Tigwav an kèt yon machin ki te pèdi nan vil Okay. Lè ke nou sot Tigwav, sot cheke machin nan nou pa jwenn li, nou eseye pase pa ansyen wout la ki se Mòn Preval. O kou de la wout nou kwaze avèk tip sa ki yon fizi 12 nan menl e lè n kanpe machin nan nou pwente sou misye nou mande misye pou depoze zam nan li obeyi li chwazi depoze zam nan finalman nou apreyande misye nou mete l nan machin nan nou ale kèlke pa avèk misye nou poze l kesyon nou jije ke misye inosan fòk li rantre lakay li nou te rantre nan komisarya avèk misye e nou remèt misye a komisarya ensi ke zam nan. Zam ki te nan men misye a pou kiyès misye te sèvi? Bon, selon sa li di, li di se pou Sèjant John ki se yon polisye, e sa l di. Ok. Alò èske polisye a li menm li pa fè ak de prezans li pou defann sitwayen an? E dosye a li nan komisarya de Miragwàn, komisarya Miragwàn ap fè suit legal yo. Ok, nou wè dènye jou sa yo ou plenyen anpil, sa fè w anpil lapèn lè w ap gade polisye k ap tonbe twou bò e pa bò nan peyi a, dènye jou sa yo lapolis lan pran gwo koz. Fòk yon nèg pa ta imen pou ta voye je w pou yon ekip jèn gason ki kite lekòl, ki kite inivèsite, ki gen madanm, ki gen pitit, ki gen manman, papa, frè, sè, pou ap gade jodi a y ap tonbe nan eta sa a. E se si kèlkeswa moun nan sektè a, menm si w te yon ansasen, sa ap fè w mal. Donk, fòk ti mesye polisye yo pran responsablite yo, lè yo bay yon galil ki gen 15 grenn bal ladan l, pou yo konnen sa pou yo fè. Paske ou paka voye yon nèg nan batay an gade li genyen 15 grenn bal. Mwen menm lèm gen yon sèl chajè zam m pa an eta pou m batay. M chwazi repliye. Paske chajè bal ke m genyen an ki genyen 32 se mezi pou m defann tèt mwen. M pa genyen l pou m batay. Nèg yo gen 15 bal, yo gen 5 bal, ou menm y ap ba w 15 grenn bal, y ap voye w nan batay. Donk fòk polisye yo konprann yo pou kò yo nan batay ki ap mennen an. Alò se jodi nou non e nan menm sa ou sot di a la pa rapò avèk 15 grenn bal lan di e ki mesaj ke w ka voye bay wo grade yo pou yo konnen kisa yo ta fè pou yo ogmante lapolis la? Yo konn sa pou yo fè trè byen. Yo konn sa pou yo fè trè byen. E lòd pou yo ba ti mesye yo pou ti mesye yo desann anba a al met bwa sou nèg yo. Nèg yo se bandi yo ye, yo se asasen, yo se de kriminèl k ap tiye popilasyon an. Jodi a nou gen yon polis ki kapab kanpe anfas yo, ki kapab batay avèk yo, sof ke nèg yo manke mwayen pou yo atake nèg yo. Lè w ba yon nèg yon galil ki gen 15 grenn bal ou voye l nan batay, se vwe ou voye l al mouri. Nan lwa prensip men de sa anpil lè yo pa ba ase ba yo ase katouch pou yal batay. Depi katouch vini avan katouch la fin tire bie ou pa gen dwa kite katouch vini sou le chan de batay ok depi ou sispèk ou pa gen sifizamman de minisyon se replie reganye baz. CG daprè ou kisa ou panse ki ta fè yo yo pa bay polisye yo sifizamman de minisyon pou yo al batay. Ah nèg yo konn afè yo se yo konnen ki plan yo genyen pou polisye yo. Nan gen enfòmasyon ki ta fè kwè se paske gen polisye ki nan gang, yo pral pote yo ale, yo pral vann yo. Daprè ou kisa sa di? Bon, si gen polisye ki nan gang se yo ki konnen l. Men m pa konn yon polisye ki nan gang. Sof ke m konnen nou gen yon polis nasyonal ki jèn, k ap travay, ki ta renmen sekirize peyi a, ki gen volonte, ki gen kapasite pou l batay a bandi yo. Sof ke nèg yo manke mwayen sèlman. Nou wè dènyè yon jou sa yo leve kanpe se Jouthe apiye yo, kòman w te wè mouvman sa? M ka apiye yo men m pa apiye yo a san pou san nan tout aksyon ke yo fè. M ka toujou apiye yo nan ak ke yo poze kote ke yo pran lari a, yo fè valwa dwa yo. Men m p ap janm apiye yo nan ale kay PM nan, m p ap janm apiye yo nan al kraze èpòt la. Jamè, ogranjamè m p ap janm dakò avèk yo. Paske ensekirite ki te la jodi a la, li te la deja, se pa gouvènman sa a ki vini avèk li, men sòf ke gouvènman sa a dwe met pye l atè pou ke li fè yon fas kare avèk ti mesye bandi yo. Ou panse polisye te kapab revandike yon lòt fason? A, gen mil fason ou kapab revandike. Ou ka chita lakay ou, ou ka chita lakay ou, ou pa al travay. Ou ka kanpe nan komisarya ou pa al travay. Dayè yo an majorite. Lapolis la se ajan ki fè l. Se pa enspektè, se pa komisè ki fè l non. Lapolis la se ajan ki fè l. Tout nèg ki mouri yo la, ou tande gen yon komisè ki mouri? Bon komisè kat wou tonbe wi, nan règleman de kont, nan afè ti mennaj moun nan lari a l tonbe. Men ajan yo tonbe se toujou sou le chan de batay.
Men jodi a, jodi a nou anpil moun di lapolis lan febli, anpil moun di tout sa k ap pase yo se jis pou fòs etranje a kapab antre.
Bon si lapolis la febli m pa konnen l, men sa w fè konprann polisye m yo, yo gen volonte pou yo batay, yo ka batay, nèg yo manke tou senpleman mwayen pou yo batay. Ti misye swat yo m kwè nan yo. Aktyèlman la ti misye swat yo anba a se patwouy sèlman yo gen aksè pou yo fè. Yo pa ka atake vakabon yo anba a.
Ou vle pale de ki kote?
Du kote de Lankou. M gen nèg swat ke m pale avèk yo ki di m yo anba a men se aksè a se patwouy polisyè ase yo gen aksè pou yo fè. Mesye je kòman w konprann sa a donk menm si polisye a nan sitiyasyon ki difisil donk li toujou ap tann lòd nan men ogradè a donk daprè ou sa di kisa pa ta sipoze gon changman? Bon, se ok m pa ka.

Chak jou, Miragwàn ap rete yon simitè pou pi rèd pou bandi yo. E l pa p lòt bagay ke sa. Paske popilasyon an avè m, komèsan yo avè m, antreprenè yo avè m, m gen yon bakòp polisyè rèd avè m, udmo yo avè m, cimo yo avè m, SDPJ a avè m, nou gen yon direktè lapolis k ap travay, nou gen komisè Chal k ap travay menm jan avèk mwen. De twazè di maten, nou nan lari Nap tcheke bagay mwen yo. Alò se je e gen enfòmasyon ki ta fè kwè e anpil moun ap di alò ke majorite nèg ki avè w yo ki nan do w kap batay avè w yo, yo ta vle di se pa de polisye. Se kiyès nèg sa yo ye? Bon yo ka toujou di yo pa polisye. Nèg yo granmoun yo di sa yo vle. Men sof ke chèf anndan lapolis sa yo konnen konbyen polisye ki mnye avèk mwen. Yo kapab toujou di yo pa polisye. De menm ke ou ka toujou jwenn yon moun ki di ou menm ki vin la devan m nan la ou pa jounalis. Nan la gen moun, li ka toujou di sa. Men sof ke tout nèg ki avèk mwen yo se dè polisye. Men CG, anpil, anpil moun di ou ta dwe mete entelijans ou a la dispozisyon la polis la piske yo wè ou gen antèn ou, depi bandi a fè sa sou Pòtoprens, ou konnen. A, sof ke mwen an kontak avèk tout komisarya nan peyi a. Mwen an kontak avèk tout polisye nan peyi a. Ke ou te nan palè, ke ou te nan primati, ke ou te nan USGPN, ke ou te nan Captiv, ke ou te nan swat, ou te nan boy. Mwen an kontak avèk yo tout. E nèg ki, ti mesye ki an kontak avèk mwen yo, p ap livre tèt yo a la bouji. Yo konnen, se nou, nouvèl la se yo ki pwopoze l ale. Yo pa gen dwa kite moun pot nouvèl yo ale. Ou pa gen dwa nan yon komisarya pou w ap mande bakòp. Ou deplase, sot lakay ou avèk 40 bal. Depi ou te gentan voye 30 bal ale, rès 10 bal la se pou tounen lakay ou li ye. Ou pa met, ou pa gen dwa mete tèt ou nan sitiyasyon pou w fin tire 40 bal la, w ap rele pou w mande bakòp. Kiyès w ap mande bakòp la? Kiyès w ap mande bakòp la? Kiyès w ap rele la a?
Alò jodi a la anpil moun ap pale komisè Miskaden yo toujou konfonn de komisè gouvènman avèk komisè polis pou anpil moun ki pral gade esplike yo esplike yo byen. Napoleon Bonaparte di w komisè gouvènman li se yon militè an sivil. Pa kont m gen obligasyon e devwa pou m pran lari a pou m tcheke vakabon yo menm jan avèk yon komisè polis. Lalwa pa anpeche m fè l. Nul part li pa ekri nan konstitisyon an yon komisè gouvènman pa ka pran lari a poul tcheke vakabon. Pa gen kote li ekri. Yo di depi w pran nèg yo komisè ou pap ou pa se tou ou touye yo. Depi nèg la se bandi li se asasen li li se kriminèl li vin nan nip li pap tounen li pa siga pou pèsonn menm si se pa mwen k jwenn li se idmo m yo k jwenn yo se svp ki jwenn li se ti mesye polisye k mwen jwenn li pap tounen. Deklarason sa w toujou kenbe avèl depi. Simityè pou nèg yo.
Paske anpil moun di konn di pòt a tande pòt a. Jye yo pou ba yo pyès pou paske la lwa pa di sa. Ah bon se yo ki konnen. Yo granmoun yo kapab pou di sa yo vle. Men sof ke yo poko janm wè kote ke Misye Muscadin ap komèt yon ak konsa avèk men l. Alò CG, nou wè nou remake nèg ki nan do w yo, yo gen yon doktrin pou m kapab di ki pwòp a ou menm. Èske se yon lòt fòmasyon ke ou menm ou ba yo? Non, nou gen yon lòt filozofi nou menm. Payè nou soti fòk nou antre. Nouvèl la se nou ki pou pote l ale. CG.
Jodi a anpil moun ap mande pou ou nan lwès. Si w ta nan lwès jodi a, kisa w t ap fè? A, premye bagay la m pa t ap pran lòd nan men nèg yo. Si m gentan rive m ya, e Pòwopwens, kòm komisè gouvènman m pa gen lòd pou m al pran nan men nèg yo. Ayè depi w pral nan pran lòd nan men nèg yo, nèg yo ap fini pa fè w fè maryonèt. W ap vin la w ap pase kòm yn lèt a la pòs. Map pran sa w di a pou nou se. Sese, tande, pran san w, pran tan w pou repran sa ke w di a la. Si yo di a w ta komisè Pòtoprens. M pap pran lòt.
M pa gen pou m pran lòt nan men nèg yo. M komisè gouvènman Pòtoprens. M pa gen pou m pran lòt pou. M pa gen nèg ki pral rele m pou di m repliye. M pa gen nèg ki pral rele m ki pral pou di m kanpe la. Non.

Mwayen pou m gen la menm. Mwen mesye je jan mwen ap mande pou nou la nan pòtoprens lan moun matisan moun bèlè moun site solèy mèt kòmanse souri paske si yo di yo fòk yo bay ou yo paka pa bay ou. A m pa konnen e sa depan de pouvan an plas la sa depan de popilasyon an sof ke komisè Muscadin se yon komisè gouvènman mwen se yon ajan de la fonksyon piblik e a nenpòt kèl moman leta, leta santral kapab chwazi transfere m kote yo vle nan peyi a. CG, fòk ti di nou klè, alò nou remake w konfyan, ki kote fòs sa, kouraj sa sòti?
Tout sa w ap fè nan vi a, fò w fè l avèk amou. Sa m ap fè a m renmen l e m pran plezi m ladan l. M pran plezi m pou yo rele m a 2, 3 è di maten, Pou yo di men 2 nèg sou motosiklèt fèk soti Vilaj de Dye, nèg sa yo prale Senlwi yo pral aken. Pou m kanpe nan wout la pou m tcheke nèg yo, pou m jwenn zam sou nèg sa yo, pou m rantre nan baz mwen avèk yo. M pran plezi nan sa e m renmen sa. Alò baz sa se yon komisarya kòman sa ye? A nou yon kote spesyal.
Nou yon lye sekrè pou yo. Lye sekrè? Ya.
Pou m frè yo.
Yo di nan gang nan Pòtoprens yo gen gwo tèt, se yo gen gwo moun dèyè yo, si ou ta, ou pa pè pou. Afèk te gade yo, afèk te gade yo a gwo tèt yo genyen an. Tout gwo tèt yo gen dèyè yo a, yo pa ka pase Miyagwàn avèk yo.

Li Hein Bon nèg yo pa pran bal nèg yo se dyab yo pa debake nan nip.
CG ou poko janm fè yon aksyon ou regrèt nan travay sa wap fè a la? Jamè, paske avanm fè kèlkeswa aksyon kem poze nan vim nan e m reflechi anpil. M reflechi, mwen analize poum wè èske aksyon an merite pou mèt li. Menm si aksyon an ta rapid moun pa bezwen pè. Non, non non.
Pou kèlkeswa rezon an, m pa pral fè yon aksyon nèfini pou m regrèt. Non, e pa vre. Tip yè swa a, si l te gen malè brandi zam li an an direksyon de machin pa m nan, l t ap tonbe. Depi l te gen malè brandi zam la, si lè m di misye kanpe al pa kanpe l t ap tonbe. Men m wè misye t ap tranble se vye. Non, men l te oblije pè.
Aye, kote ou te wè m te pran misye mal avè l la, sa se yon lye sekrè l ye. Ou t ap sere l? A! M pa konnen. Men sofke se yon lye sekrè m te al avè l. Kòm etan done mwen jwenn misye se yon inosan li ye, mwen reganye l nan komisarya Miragwàn. Sinon, msye pa, m pa tap rantre avèk msye. CG, Kòman ou konprann sitiyasyon nou konnen Biden li menm nan epi nou remake anpil moun vin fè paspò nan Miragwàn la? Kòman ou konprann sa? Premye bagay, premye bagay ki genyen lè ou vin fè paspò Miragwàn, menm kantèske ou pa ta gentan fè paspò a, ou gen aksè pou dòmi devan imigrasyon an. Pa gen vòlè kap vin fouye ou, pa gen nèg kap vin fè kadejak sou ou, ou pap vin pran pèsekisyon. Sèl lapli a ap seren. Lapli yo ap sere sèlman ki kapab deranje w. Men èske dènye mezi yo te pran an pou jou yo gen lèt ki respekte? E m rete kwè lapolis avèk direktè migrasyon an fè l respekte alalèt. E kounye a pi dèfwa m fè biwo, e tanto m pase, tanto m pa pase. M pa an pèmanans 24 sou 24 jan m te konn fè l otrefwa. CG, Pale nou de jiridiksyon w lan. Pa gen nèg ki nan volontè ladan an, nan fè vye zak, piske nou konnen Pòtoprens sa pa pale anpil wi? E m te vin jwenn jiridiksyon an te gen yon pwoblèm nan kesyon tèren an. Konprann? Li vin te gen gwo pwoblèm anba a. Bon, jiska prezan gen gen dè nèg ki vin gen ekzekwa sou nan e jijman nan men yo ki pa ni evoke ni anwoule. Jijman sa yo mwen pa janm bay ekzekwati sou yo. Donk kapab toujou gen pwoblèm vòlè tè a wi. Men li pa jan w tande l ap fèt lòt kote yo. Paske notè yo, apantè yo m pa nan dil avèk yo, m pa nan bras avèk yo. Pa bliye, tout nèg ki pou vòlè yon tè fò w fè l an konnivans avèk yon apantè, yon notè, yon komisè gouvènman. Donk, Pakè a toujou enplike jiskokou nan vòlè tè. San Pakè a ou pa ka vòlè tè, Pakè e nou k voye al apante. Donk, pa gen pèsonn ki ap ap oze di men ki bèl kot Komisè Muscadin gen yon mèt tè, ni gen yon pous tè. Nan Miragwàn, ni nan Okay, ni Okoto, kote ke m te travay.